Eee bonswa bonswa zanmi m fanmi m la fanmi loutou ayiti pòdepè 345 an kòman nou ye zanmi m nou kòman nou ye fanmi m mezanmi m nou pa rete pou dezyèm vèsyon videyo nou yo ka florida la pou zanmi m ou ka teke jòjya san pòtan zanmi m nou bal pase detwa grenn karakte pou ou E ou menm ki apèn konekte ak chanèl la zanmi nou di w byenveni ou lakay ou ouvè kò kaliko chanèl la se pou ou pa bliye zanmi m meyè fason w ka rete konekte avèk paj sa ki se chanèl lotohaiti pòdpè 345 lan se lè w mete yon like ou mete yon pataj lè sa zanmi m w ap resevwa tout videyo nou yo an notifikasyon se lè sa zanmi m ou moutre m ke ou renmen sa m ap fè a zanmi m ok e maten la zanmi m ki te 5 oktòb 2024 nou pa t fè gran choz zanmi m e nou te gen New York ki te jwe 754, 76, 93, nou te base avèk 54. E Florida te jwe 444, 92, 10, nou te base akote. Georgia te jwe 972, 76, 04, nou te base akote. Men, zanmim, sware ala zanmim, nou wale jwe pou nou e ki sa ka fèt, e ki sa nou ka bay, e ki sa nou gen nan djakout nou zanmim. Nou wale jwe pou nou e, ki sa nou ka fèt zanmim. Nap goumen zanmim, nap goumen. E bòlèt la se konsa l fè nou, ban nou fon lo, epi pita nou pèdi, e l pa ban nou anyen pou nou pase nan vip zanmi m. Enben zanmi m, e m pa pral di ke m te fè 54 nan vip pandan se tan m pa fè l, m pa bay manti zanmi m, m pa la pou m fè manti zanmi m, ok. Men zanmi m, fanmi m, sa m pral fè sware a la zanmi m, nou pral parèt avèk de twa ti magyaj pou ou, men èske w ap pran tan ou an pou w tande yo zanmi m? Enben la nou pati pou nou wè. Pri maryaj nou gen pou maten an la zanmi m nou gen 96 pa 99 pou sware a, 96 pa 99. E konsa, nou gen dezyèm maryaj nou ki se 95 59 pa 55. Sa se dezyèm vèsyon maryaj nou genyen maten an la, sware a la zanmim. E twazyèm maryaj nou gen 74 pa 65 zanmim. Zanmim, kijan wap edem? Se avèk yon like. Pa bliye like la enpòtan anpil, anpil, anpil pou mwen zanmim. Lè w mete like, ou pèmèt a plizyè zanmi, plizyè fanmi. Vin rejwenn chanel la, vin konekte avèk paj sa zanmim. Pase like yo enpòtan pou mwen zanmim. Ok. E pran tan ou pa avanse videyo a pase janm dolo ka. E chape yon grenn boul ou pa janm konnen. La nou wal pati pou boulpe. Boulpe nou gen pou maten la zanmim. Pou sware a padon. Nou gen 99,55 pou sware a la. 99,55. Se de grenn boulpe nou gen pou sware a la. 99,55. La nou wal pati pou boulcho. Boul cho nou gen sware a la, premye grenn boul nou gen, nou gen 96 69 ki se premye grenn boul cho pou sware a la. 96 69 se premye grenn boul cho. E dezyèm boul cho nou gen pou sware a la, nou gen 74 47 se dezyèm grenn boul cho nou gen pou sware a la. E twazyèm grenn boul cho nou gen, nou gen 95 59 ki se twazyèm grenn boul cho. 95 59 se twazyèm grenn boul cho.

E n ap fè 565 zanmi m. La se 5.5. Depi l tonbe, nou fè premye lwa, n ap deja fè lòt 3. Zanmi m, se la m mete fen nan videyo a. Pa bliye abòne, pataje se meyè fason wap ka ede m avanse. Babay, se te frè Paul Allo 3 Haiti pou 2 pè 345. Babay, tchaw.